Men talè mesye sa kap pase nou konsa apa nèg yo dejwe Men mesye pandan nou nan prizon la gade nou fimen koton matla nap domi an mesye Ohh Kiko a li menm li poko di pa rekonèt mwen ki se pwofesèl Sa li menm nan ankò pou janm konnen m bay nèg sa woulib sou 2 zo pye m Li poko di pa rekonèt mwen mesye se avoka m ye m vin la se pou m ka libere nou m vin la wi mesye.
Woy Met Solange sispann fawouche nou tande bos sispann fawouche nou tande nou deja nan lapenn nou la kite nou trankil tande ou vin ou vin libere nou ou pa menm mache a yon gwo mato pou kaze fè fòje a ou pa menm gen zam sou ou kòman wal fè fè nou soti la Met Sonel kòman wap fè kaze kaze pil fè sa ou k devan nou a hein wap pase nou nan jwèt fè espò tande Met Sonel.
Oh tòlè kiko tòlè piko jwa bay sou yo tande menn misye di konsa son zaboka li ye wi menn frè pam m tande w di w son zaboka di m kisa w ye nan zaboka èske w se po zaboka èske w se chè zaboka oubyen èske w se noyo zaboka man ou konprann nou ka vin pase nou nan jwèt nan nan pase w nan jwèt pi rèd ou ransè m ye itjou. Ou pat konn sa Badman.
Enben ok mesye ok, m pap fòse nou, m pap fòse nou paske si yon bagay se pou nou lap bon, m vin ofri nou l, nou pa vle pwofite de li, se nou k konnen mesye m pap fòse nou. E paske m avoka la, se pa kòb m anvi fè avè nou non mesye, se kè m ki touche m, m vle touche dosye nou an pou eklèsisman ka fèt paske m santi yap fè nou enjistis wi mesye. E se konsa vi an ye wi, gen de moun ki jwenn yon opòtinite, li pa pwofite de li jodi an. Demen si Dye vle lè l wè opòtinite sa a jwenn yon lòt moun, li regrèt, men li gentan twò ta. Paske lavi gen de opòtinite, son sèl fwa l ofri nou l, l pa ofri nou l de fwa. Ok mesye, m p ap fòse nou, m oblije ale.
Woy, mèsenè la pa w la toujou? Sa k pase la menm? Alo gentan alo tounen, ou bote toujou kanpe ap pale?
Misye patale nan tchou. Misye kanpe pa poutèt la, lap chita lap pede rape devan moun la man. Mwen menm ki rapè m pa gen level flow mwen misye ap bay la non lanvi fè la moral nou kiko. Depi wè ti degajèz bò katedral sa yo bay yo bezwen fè kòb sou moun bay sesi sela man. Yo tout bay man avoka. Pwofesè yo, doktè yo, komisè yo tout bay wi kiko Yeah man. An se sa w di? Se sa w di? Se yon ti degajè bò katedral m ye? Men ban m di yon ti bagay mouche tèt grate. Daprè ou peyi sa w ap viv lan la se pa yon peyi bò katedral li ye? Nou gen yon lajistis bò katedral. Y ap pran moun fèmen moun enjisteman. Bò katedral. Tout sa kap fèt nan peyi sa bò katedral. Tout bagay ap vann chè bò katedral. Pa gen anyen ki pa bò katedral nan peyi sa non. Si w jwenn chans, yon avoka bò katedral vin libere w. Katedralteman palan. Sa w di m la a?
Ou pa pwofite de. Bon ok. Bon m pap pale de sa ankò tande. M pap pale de sa ankò. Paske gen yon ti pwovèb ki di, yo pa fòse chen pou l manje zo. Men yo fòse chen, sitou pou chen ki gen tèt grate menm jan avè w yo pou yo benyen, pou yo detike pis sou yo. Ok mesi, m al fè wout mwen.
Ebyen ok met Sunil, ay chalè sa vreman, si w ta wè nou merite benyen, poukisa w pa vin benyen nou de ti ke pis sou nou vre. Li tap bon wi, ou te ka menm vann pis yo pou w fè kòb. Ou wè sa tap pi itil met Sunil.
Tale Kiko, sispann jwa bal serye tande man. Eske w panse man, ke misye ka mete nou deyò pou tout bon. Ann tante chans nou nan tchoul.
Men nan kisa nou pral tante chans nou an tonton misye gentan ale wi li pa la ankò non lale.
Ou wè ki konw pa renmen sa tande tchou nèg la vin la man li dil ka mete nou deyò man li ka libere nou man ou fè ou fèm tonbe trip sou nèg la man epi kounya la men nèg la ale tchou kounya la wap degajew metem deyò tande badman. Wa degan chou a fem tande tjou.
Bon tonton ou tap trip sou nèg la tou, ou di nèg la son zaboka li ye, ki tip de zaboka ke li ye? Bon e men menm ou lage chay la sou dom tonton, e men sa nap fè kounya tonton?
Bon kòman sa nap fè a tjou, degan chou ouvè lalwèt ou ouvè gangan nou pou rele nèg la tjou, degan chou rele nèg la banm 1 òdò, fòm kòmanse fwape tèt ou nan 4 kwen prizon an la bòs.

Madanm fou chita ou gentan pa gad dèyè ou m pa konn kote dèyè ou soti ou gentan vin mete l sou kanape m si se edikasyon sa yo ba w lakay ou tu n'es pas la bienvenue ok ma belle tu n'es pas la bienvenue ici.
Men talè demwazèl Nòd wap pale kòmsi kayisyen an se pou m dède m chita sou kanape w esplike m byen non isi a e pou ou l ye kounya? Mwen m konnen kay keko m vini kay mennaj mwen m konnen m ye la wi mwen e m pap fè yon pa la tout otan m pa wè mennaj mwen.
Ban m di w yon ti bagay tande ouvri zòrèy ou byen pou w tande m m son fanm ki anplen enseyitid m pa ka nan fè kòlè m dwe toujou rete o repo pou timoun ke m pral fè an pa detounen. Poul pa gate sou konn se ze kouve. Kòm mwen debake la e m te byen bezwen moun pou banm sèvis nan kay lan, si w vle m ka anboche w kòm sèvant. Ou enterese? M di, Eh! Bravo, bravo, bravo, bravo! W ap byen pase la wi, w ap byen pase. Sof ke w pa bay gòl, e mwen menm m pral enzersr. Kase peyi a.
W ap ann anbeze m lakay ou pou m fè sèvant pou ou?

Avoka pam sa kap fèt koman sa ye gadyen yon avoka ou wè ti piti a epa men menm ki fèmen nan prizon non e li menm ki pote tèt li vin mete tèt li nan penyen pou kò li se gwo mouche a m te ale te pase gon ti jèn fanm li ansent li pa vle okipe l.
Ou pa bezwen vin kòmanse ap mande m padon, vin priye nan pye m la non. M gentan pale ak mesye yo. M sispèk ke mesye yo genlè se fete y ap fete, e enjoy mwen y ap enjoy, kè yo kontan kote yo ye a. M vin ofri yo èd mwen, yo pa menm vle l menm. Oh!
Evre? Ebyen frè m, nan peyi G-Shy, tout moun bezwen èd, yo pa bezwen edje m pito non frè m. Bagay la pral grav! Nan kisa w vle pou m ede w la patizan?
Monchè chaje bay pou ta yedem premyèman ou wèm je chèf enben m son chèf a yoay oh m son chèf nan bouch menm on ja m pa genyen ya si w te ka achte on ja m fèm kado m tap byen kontan yi mèt on ti ja m peta apresa nan komisè ya gon sèl machin polis Ti machin sa chiyèn nan yon pàn chiyèn nan pa ka mache byen bon menm machin nan pa ka mache ok motè a an pàn gwo ti mouche ki konn ranje bekan nou te bay ranje l pou nou li pran gaz lan pi vide anndan motè a li kraze l si w ka ranje l pou nou tou sa ap byen itil jwèt bagay an kòm ta bezwen. Jakaya, kay yo preske fin dekure sou tèt kay la. Si te ka ekure yo ou byen ou ta achte yon lòt kay pou nou ou byen ou ta kouye beton pou nou li tap bon. Sa w di m la a?
Men mesye banm poze yon ti kesyon lè wap gade figim byen wè byen pozew pou gade figim ou fin gadem. Ok. Lè w byen gade m, ou wè m sanble a papa w? Oubyen èske w wè m sanble a bòpè w? E mwen menm yo te di w ki nouvo prezidan peyi a, nèg la chita la l ap lage chay li sou do m. Bon m pa menm ka ede tèt mwen kounye a e ou menm ta pral ede mouche? Mouche, ban m lapè m tande papa.
Sèlman Kiko kòmanse ap nève m la, m kòmanse pa ka wè devan m nan la ankò non. M ap fè w degaje w rele avoka ban mwen. Rele avoka ban mwen. Sinon map kenbew la m depatchew moso pa moso m voyew deyò a, lè w rive wa rekole pou w al dèyè misye ban mwen.
Ebyen tonton m rele ti madigra wi bon wè m rele l epi m tou grangou grangou m deja pede fè m rele moun pou granmesi w pa wè nèg la gentan ale. Enben toto bobo ou menm poukisa ou pa rele l pito paske se ou menm ki gen yon gwo vwa ou wè mwen menm se yon ti vwa zandolit m genyen yon ti vwa krikèt yon ti vwa sourit m pa kapab rele l toto eseye rele l tou non.
Di m non kiko gwo vwa kisa m genyen an hein.
Ou gen yon gwo vwa senbal.
Met soley. Mèt solèy! Vin fon ti klere lalin nou, nou nan fè nwa! Hen, hen! Eskize mwen tonton, nèg la pa rele mèt solèy non, misye rele mèt sonèl! Fò w tande byen tonton, mèt sonèl! Ou ka rele l tou, gwo boul tonton pwofesè!
Ok bòs ok ok ok m byen tande kounya Mèt Sonèl Mèt Sonèl Gwo boul tenten pwofesè Gwo boul tenten pwofesè Mèt Sonèl Mèt Sonèl Gwo boul tenten pwofesè. Epa ou menm ki ye ye mèchonè ya men yap re yo wi ou pot ko fin negoche avè yo ay kote yo nan Ahh m pat sou bò yo ankò non men kòm yo relem m pral gade kisa pou yo fèm. Sa nou genyen mesye? Lè m te vin pale ansanm avèk nou wè e trip nou tap trip sou mwen kounya nou bezwen m nou relem sa poun fèm. Ebyen frè pam men padan m tap mandew Eman nan tap mandew padon paske Nou pat rekonèt si se ou menm ki zanj lan byenvini zanj vin libere nou zanj sonèl.
Atansyon wi bòs m pat janm di w m se zanj non m di w m son avoka w wè m mache avèk tout ròb avoka m sou mwen ou pa wè nan je w.
An men zo fò pale anpil konsa do mete nou deyò fini nou man e gason ye man nou ranse twòp wi do. Sa w di m lan an?
Non frèm e pa konsa bagay yo fèt papa, fòk bagay yo fèt nan lòd e disiplin. Se pou pase devan lajistis, m gentan pale avèk jij lan deja l pral tande w e ou menm m vle pou w eksplike m byen kijan dosye an ye, ki vrè rezon k fè w la a e ki kot ou li menm ki vrè rezon k fè yo fèmen misye la.
Bon kiko kibò n pran la menm apa nou melon pi rèd apa nou antravon pi rèd apa nou nan pwoblèmon pi rèd.
Mesi samway tonton nou melon pi red. Men met sonel tale gon bagay m bliye mande w vre m pa mande w kijan afè kanè a ye m pat ka vin pran kanè a koz m te gentan fèmen la banm bezwen mande w si m pase m gentan konnen m paka pa pase kiko ti fizik nèg fò